Hello tout zanmi fanmi Jodi a m vin fè yon ti pale ansanm avèk chak moun ki pral gad videyo sa Èske ou konn rive nan yon pozisyon ou pale avèk tèt ou ou gade tèt ou ou konprann tèt ou avan moun jije ou jije tèt ou avan moun konprann ou konprann tèt ou Èske ou konn rive nan yon pozisyon pou itil tèt ou ou konn kanpe nan yon miwa wap gade nen w wap gade bouch ou wap gade zye w wap gade chapant sa pou wè Bondye mèvèy. pou wè jan Bondye kreye w wap gade cheve nan tèt ou mwen menm m konn blame tèt mwen m konn met tèt mwen ajenou m konn kale tèt mwen m konn frete tèt mwen m konn bay tèt mwen pinisyon èske w konn rive nan yon pozisyon pou konn tèt ou pou konn ki moun ou ye èske se yon moun ki ka di w gen yon kalite osinon yon defo lakay ou ou sipoze konn tèt ou lè w konn tèt ou ou konn kalite w Ou konn bonte w, ou konn sa w vo, ou konn sa w gen lakay ou kòm feblès, ou konn sa w gen lakay ou kòm fòs. Sispann, pa kite moun plede ap desann ou. Fò w konn tèt ou, fò w ka bay tèt ou prim pa w la. Pa gen pyès moun k ap vin met kouwòn sou tèt ou. Chèche kouwòn pa w la mete l sou tèt ou. Tann lè w fè yon bon aksyon pou w di mwen menm m kouwone tèt mwen. Aprann bay tèt ou lamen. Aprann kore tèt ou. Aprann di tèt ou one love. Aprann di tèt ou li bon pou ou. Sispann kite moun, pa kite moun plede ap desann ou. Pa vin tounen yon mach eskalye, yon mach eskalye moun ap plede met pye. Pa vin tounen yon kapèt, yo mete pye sou ou lè w vle. Pa kite moun itilize w kou kotèks. Moun nan te antre nan yon makèt, li wè kotèks la santi bon sou etajè a, l pran san l, l achte l. Kou l fin mete l, li plen san, li pran l li jete l nan poubèl, li pa ka gade l a zye. Sispann kite moun itilize w konsa. Pa kite moun itilize w tankou kotèks, pa kite moun itilize w tankou papye ijyenik. Moun nan te pran papye a santi bon l pase l nan fant dèyè l, kou papye a fin plen twalèt li pa ka gade l, li bota l, li jete l. Sispann pa kite moun pran w pou machpye, pa kite moun pran w pou pousyè sandal yo. Gen bagay ou fè fòw ka bay tèt ou respè a pa tann se moun kap vin baw respè gen bagay ou fè nan tèt ou mwen mwen konn fè yon pete m paka pran sant pete a m bat tèt mwen ou pat sipoze fè pete sa pete a twò santi nan nenm paskem pran sant pete a si bouch ou gen movèz odè wap konnen yeah pou pa pale nan figi moun wap pran prekosyon esa fèm bal konseyew pran swen danw pa pran pa kite moun fèw wont nan piblik lèw paka met yon ti djal sen goud anba bouw ou gon ou sant kòw ou pran sant kòw ou konnen kòw santi fò pa tann se moun kap vin diw yow Sant kò w pa bon. Pale avèk tèt ou anvan moun pale ansanm avè w. Se sa k pral kòmanse fè w yon moun nan vi a. Gade m nan zye, m ap pale avè nou avèk tèt. M ap pale avè nou avèk nanm, avèk kè. M ap pale avè nou avèk kò m, avèk tout mwen menm. Pa kite moun vin di w men kisa pou w fè avèk vi w. Oryante w. Sa k pa bon ou konnen l deja. Sa k bon ou konnen l, kidonk mete w nan sa k bon an. Oryante w. Ou konn vrè vi a.